Sa kap fèt kòman nou ye se mwen menm ankò Moya Design ki antre lakay nou pou yon pwochen videyo m konnen ke nou gen lontan nou pa wèm m konnen ke Nou gen lontan ke nap fè kòmantè ke mwen pa janm reponn. Mwen te vrèman vrèman ap travay sou anpil pwojè. Mwen panse ke kounya nou gen tan pou nou pataje konesans yo avè nou. Pandan se tan, pandan tan m pat janm pale yo, m te gen yon pakèt ti enkonvenyan. M panse ke m gen m pataje l avè nou de tan zan tan nan pwochen videyo a. Men jodi a m vin avèk yon videyo pou ou kote ke m pral pale w de. yon tikè avyon but m panse ke ou menm ki ayiti ou menm ki aletranje ki pa janm konn kòman pou li yon tikè avyon e ki toujou yo moun yo toujou rele boarding pass kote ke se avèl wap gen pou fon pakèt e etap avyon monte avyon an ti kazye sa nou wè la se kazye ki pi enpòtan Se youn nan kazye pou mwen menm ki pi enpòtan lè ou gen pouvwa aji. But si w pa konn li yon tikè avyon, m panse ke nan videyo sa, w ap aprann li yon tikè avyon ki vrèman senp. Pou nou kòmanse nan ti kazye sa, kote ki make gate lan, se pòt ou gen pou antre nan espas kote yo pral tcheke a. M panse ke lè yo di gate nan nan kòmsi si w ap sou Etazini ou pral nan yon lòt state m panse w ka wè gate la sèlman. Men si peyi an pale 2 lang w ap wè l make gate epi l make lòt lang peyi an pale a. Konsa w ap ka wè kòmsi ke kote pou w antre. Toujou bat pou w gade gate lan lè ou gen pou vwayaje paske Se yo kote sa a yo pral verifye pou ka tcheke paspò ou, pou ka tcheke boarding pass ou, tikè avyon ou pou yo kite w pase pou al monte avyon an. E kote m wè make 500 epi a, li vle di ke se a 5 è di maten ke, AM, 5 è di maten ke yo pral kòmanse tcheke pou vwayaje. Sa k fè l make 500 epi a, paske mwen m te gen m vwayaje a 5 è 45, Yo konnen ke lè se moun serye k ap regle yon bagay ki enpòtan, yo fè tout bagay yo a lè. Yo te gen tan di m ke a senkè di maten, mwen sipoze ale nan pòt 30 lan pou mwen ka tcheke. Kote k make 32 a, n ap wè l make sit, an angle, ki vle di chita. Sa vle di ke ou konn tande yo di sit down, sa vle di kote w ap chita. Sa vle di ke nan sit la li se 32 a. Sa vle di ke nan chèz 32 a se la w ap chita. Gen kote ki make, selon avyon w monte a, gen k make yo nan chèz la, gen k make yo nan kote e kaziye w ap mete malèt ou, valiz ou. So konsèy mwen gen pou nou. Toujou mete laptop nou, telefòn nou, aparèy elektwonik nou nan yon ti valiz nan do nou paske nou pap peye pou li. Si nou pa pral fè twòp tan kote n prale an, nou ka ale avèk yon ti malèt ki ka peze 10 kilo, nou pap twò peye pou li. Sa vle di ke ou menm ki gen pou vwayaje, Toujou fon fason pou ka li bonne passe la. So ret nan fen video a paske se la m pral bay pati k pi enpòtan nan video an paske gen de èpòt w ale ou konn wè gwo televizyon pakèt lè ap pase ladan yo pakèt e konpayi avyon ki ekri nan televizyon men w pa ka li l se yon bagay ki trè senp ou menm ki pat konnen l m panse ke jodi a avè m w ap aprann li nan pati sa kote nou wè ki ekri gwoup 8 lan. Se uityèm gwoup ke yo gen pou yo rele lè ou pral tcheke nan pòt 30 lan. Si w se vip, bay se ke w ka gwoup 1, gwoup 2, gwoup 3. Men si w pa vip, ou achte yon tikè ki nòmal, ou ka chita dèyè nèt prèske nan ke avyon an, mwen m te prèske chita dèyè nèt nan ke avyon an, m te achte yon tikè. E ki pa ton ti jan twò chè ke sa, e m pa kwè pri an ka ton enpòtan si m bay non l. Te gen 9 gwoup, mwen m te uityèm gwoup la. Sa vle di ke lè yo di gwoup 8, ou sipoze ale nan pòt 30 lan pou yo tcheke paspò a avèk tikè avyon an pou ou. Men si w pa tande. Ou ka toujou swiv echèl kote ke moun yo ap pase nan pòt 30 lan, lè yo rive sou gwoup 8 lan ou menm ou ale. Gen kote tou, yo pa rele gwoup lan, yo sèlman di w, e ou sèlman wè kòmsi ke moun ap antre epi w al bay tcheke pou ou nan pòt 30 lan, paske se sa k make nan tikè pa w la pou yo ka verifye pou ou. E m rive nan pati ki pi enpòtan nan videyo a, se kòman ou pral fè li. nimewo avyon lan avèk lè avyon lan gen pou l vini nan gran ekran ou konn wè nan èpòt yo. Se la a. W ap wè l make AA, sa se American Airlines, epi w ap wè l make 1498L. Sa vle di ke nan televizyon an, w ap wè l make.

Nou sipoze toujou verifye ekran an. Wap wè lap pase nan videyo an la. Ou sipoze toujou verifye ekran sa pou si ke avyon an ta e chanje lè pou l gentan di w sa. Si l chanje pòt pou l gentan di w sa. Mèsi paske w te rete ap gade videyo a. Li vrèman enpòtan pou mwen pou m te pataje konesans sa m gen avè w. Ou menm ki bezwen plis konsèy, ekri l nan kòmantè a, ou menm ki poko swiv mwen, chonje abone, epi sonje like video a, pou yon lòt moun ka wè l, wap pataje l avè l, konsa m panse ke nap rive pi lwen nan aventure ke m panse ke nap pataje ansanm. Mèsi, a la pwochèn pou yon pwochen video.